On fanm ki bel ola. On, ou mawozo anpil wi gason. Sa pa. Wap bay bwe.
E bro wap bay bwe. Ou menm ou pa ka bwe.

M ofri w manje, ou va manje. M ofri w bwè, ou va bwè. Sèlman ou okipe w de sa w pase nan vizaj ou an. Di m sa k ap pase? Sa k pase w menm? Ki sa w gen? Ou vole m?
M pa wè pa ki sa pou m ta kòmanse non. Kòman sa? Ou di kòman sa, ou pa konn de ki sa w ap pale, ou pa wè de ki sa m vle pale w? Non, m pa wè. Ok.

Mesye a son moun ki ap pale ansanm avèm ki toujou ap ofrim de seri de bagay m jis pran yo nan menl men sa pa vle di li mennaj mwen pou sa men li menm li met nan tèt li kem se mennaj li pandan se tan m pa janm ouvri bouch mwen poum di nèg lan m ansanm avèl. Wi ou pran yo nan menl men ou pa reflechi ke dèfwa moun nan ou pa bezwen di moun nan w avèl poul konnen ke w avèl gen jès wap fè gen bagay lap ofri ou prann se kòmsi ou te avèl.

Baka pat mwen pou fè mwen tenten konsa menn. Baz, kòman ka lou kò bwa menn? Oh, bon m bon m kwaze a demwazèl la menn, m souke mouchwa, souke mouchwa menn, anyen pa janm mache menn, ou nan wap di m kòman pou kale m kòb mwen ankò. Pou sa pou m ba w kòb la menn, anyen pa janm mache, kisa w fè baz? Frè m, rive m rive, m jwenn manzè tap pale nan telefòn, m parèt m bo l sou bouch, epi kanpe m kanpe m di manzè pou l mache bo m epi m souke mouchwa 3 fwa, anyen pa mache. Kisa papa a te di w fè baz? Papa a di m depi m souke mouchwa a 3 fwa, manzè a ap bo m.
Ou pa wè ou fè erè menn? Kòman m fè erè a? Ou parèt ou souke mouchwa w 3 fwa ou di fanm nan bo w, li pap janm bon baz. Se yon bon papa m ba ou wi frè m, se yon papa swa m ba ou wi frè m. Kòman, kijan w fè m konprann sa la? Sa vle di m pa sipoze pale pou m di l bo m? Ou pa sipoze pale depi w souke mouchwa 3 fwa, se fanm nan k ap bo w frè m. Ou pa sipoze di fanm nan bo m non baz. Kijan w te di l bo la baz? M fin souke mouchwa m di l mache vin bo m wi menn. Ou gate bagay la monchè ah. Ou gate bagay la e pa konsa papa te di w fè l monchè. Papa sou papa k swa l ye menn fò w swa fanm nan tou menn. Kòman w te fè l? Kòman w te fè l baz? Ok ki kote w te fè sa baz? M pran anba m kwaze demwazèl la pandan l nan telefòn. M rale mouchwa m bo mouchwa. Tout sa papa di m di m souke l 3 fwa wi menn. Anyen pa mache e tchuip manzè. Chak lèm souke mouchwa manzè e dèl genyen sou mwen men. Yo ah monchè men. E ou mal fè bagay la ou gate bagay la men. Kounye la jan wap pale la dòt de m pral pati pou yon lòt dezyèm 2000 dola ankò.
Yo se ou k mal fè bagay la patizan. Wè si w te fè l jan papa te di w fè l la, ou tap gen fanm nan men. Fanm nan tap bo w pase papa a di w e fanm nan k pou bo w. Pase w ok ou fin souke mouchwa ou di fanm nan vin bo m. Non men. E bay bourik ou fè la baz. Papa son papa swa ou papa syav mba ou bon papa menn sa w fè la baz se ou k voye kaka e frè m. Gade wè chanm okside a la se poum al boule peristil la m kanpe la vle di ni ou ni misye m pral pran nou. Bon banm di w yon bagay se ou k mal jwe patizan ok banm ba w egzanp ou pa wè lontan m pat gen cheve cheve m te long konsa baz men li pase kout papa frè m ou pa wè baz. Mwen pa renmen bab ou menm ou pa fè l pouse bab ou. Ou wè sou bèl machin m kanpe la. Avè w pat menm kanpe sou youn, wè jodi a w wè m sou yon lòt. E yo pa pou ou, e pwoblèm nan sa? Sa k genyen, misye di m kanpe sou yo epi yon lòt lè yon moun ap pase l fè m kado youn baz. Sa vle di mwen m pou m ap mache kanpe sou machin pou papa ap ban m machin. Baz, se ou k mal fè bagay la. Papa di w men kijan pou w fè l ou fè l jan pa w. E ou k gate bagay la frè m. Shit, m pap kalkil wi menm.
Yo, m two frekan papa. Kòman? Kijan w kwape m la? O, m se vin lakay mwen vin pote flè ba madanm mwen avè valiz. Pa fè m kaka sa ankò tande frè.
Poukisa flè sa a? Son pa wè ketranj premye fwa yon moun pote yon flè pou ou? Hein? M pat atann yon flè venan de ou menm.
Sa wap toujou twouve l biza paske gen kèk bagay ou pa janm konprann nan vi w. E flè sa m pote l pou ou l pa senp. Ou konn sa k fè m di w sa? Se pandan map mache m frape pye m, lè m leve m wè yon flè sou tèt mwen, m kase m pote l pou ou. Ou wè lejou mwen lòt bò a ankò frè? Lavi pap di w vre non.
Lavi pap di w kisa?
Kounye a la ou gen kòb pou peye kay e konsa w monte sou mwen? M twouve w soumoun anpil tou wi jan w monte sou mwen an. Avan, dènyèman la, kijan w t ap pale ansanm avè m? Fò n pa engra nan vi an mesye. De tout fason, tout byen m ap ret nan men m. Deja m s on nèg. Tout byen w ap ret nan men w.
Yow, m twouve w trè frekan tande papa. Pa met pye w lakay mwen ankò tande frè m. Ou wè lejou m wè w lòt bò a? Wè le jou m wè w lòt bò an baz. Sa w ap fè?
Talè, kay sa pou kès li ye? E pa kay mwen? Baz, m swete w pa met pye lakay mwen. Kès ka fè m ou kay sa?
Ou menm ki anfèmem ni. Epi, le jou w wè m lòt bò a? Èske m pa peye w kay ou?
Sa w pèdi lòt bò a? Nòmalman m vin, m gen kay mwen m ka pase nan kay mwen. A nenpòt kèl moman. E flè a? Pou ki sa?
Pou vin mete nan jaden nan kay ou? Kay ou a gen jaden? Yo fre kan tande papa Yo tre frekan baz. Epi banm diw pa gon moun nan zòn nan k pa wè kijan madanm ou ye non menn. Kijan lap viv. Aple di mwen m ta renmen chanje vil. Kòman madanm ou ap viv.
Li te diw li bezwen pou chanje vil. Enben tout moun avèg. Li te diw li pa alèz.
Eske tout moun avèg.
Ok bon l avèg.
Ok tout moun pa avèg. Madanm mwen te diw lap mal viv. Epi lè w pote flè w pote valiz la epil dim sa. Antouka m twouve w trè soumoun tande frè m. Paske madanm ou konn sa l vle. Ou genlè panse e bòs ou ye.
Oh. Paske ou gen plizyè kay la ou panse e bòs ou ye. Ou gen tout byen sa yo, tout kay sa yo, sa m ye?
Bon ou menm si m ta kite youn nan men w t ap byen viv. E m ap fè w konn sa tou baz. Dèfwa e pa tout fanm ou wè k ap fè tout bagay sa yo ki renmen w vre.

Oh, gade bagay sa l di m. Sa vle di l pa renmen ankò, li pa mennaj mwen ankò. Se sa l vle di m. E zanmi m ye, e m toujou di w sa. Sa w fè an, Obed pa t ap pran lanmò w. Li pa t ap rete di jou olandemen pou l asepte w epi pou l just asepte ke w toujou mennaj li non. Wi, men m pale avè l, m panse l t ap konprann mwen tout sa m di l. Epi sèk prèt la li leve li ale kite m lakay li.
Sèlman sa m ka di w, Li tap toujou aji jan w wè l aji a, li tap toujou fè sa w wè l fè a. Bon bebe gason li ye. Ou menm tou, ou ka eseye konprann sa sa k ap travèse l, sa k pase l, sa k pase a pa fè l byen ditou.
Ou panse m pral nan kay Obed ankò? Mwen m fè twòp chenn anpil. Ou konn sa k fè w di ou fè twòp chenn anpil? Siwman ou kòmanse pa renmen l ankò. Paske on moun ou renmen, w ap wè sa pa anyen. On bagay ou kraze wap eseye konstwi wi. Ou pa twouve ke ou brize yon bèt? M santi m fè twòp, m santi m gentan fè ase. Ou pa fè, ou poko fè anyen. E ou gen pou fè toujou. Paske on bèt pa kite w. Li jis di w on bagay pou l gade, pou l teste santiman w alò. Pou l gade ki reyaksyon ki sa w fè, lè l di sa ki sa w te fè.
Ou pran figi w, ti vòlè. Manje kob moun mal fre. Konnenm zanmi. M te ka konnen w.
E pa twonpe ou twonpe kyes ou ye? Kyes mwen ye?
Kob mwen pou manje ou fè fanm nan ap griyen dan sou mwen kounye wap dim kyes mwen ye?
Non onètman m pa wè sa w vle di a non. Ou pa tap janm wè kiyès. Sak pase?
Ki pwoblèm ou? Ki pwoblèm mwen? Non ou pa ka wè m kanpe kounye a. Yow, enben, se yon trav ou ye?

Sèlman sa m ka di w, e pa chan w pral fè nan pye Obed. Eseye pale ansanm avè l, paske l ap konprann ou. Ou konn plis sa k fè Obed mal? Se paske sa w ap pran nan men jenòm nan, li te ka ba ou l. Wi, li te ka ba ou l, e li te ka ba w plis ke sa. Ki foli ou te genyen? Ou pran pòz si w te nan plas mwen, ou pa t ap fè menm bagay la tou.
M pa nan plas ou. E si m te nan plas ou tou, m t ap eseye konstwi sa. Ok? Jis pa lese tonbe. Pa kite w ou jan w ye a la, ou jis tris. M vin la menm manje m pa jwenn. Ou panse si w te konsa la, si w pa t tris, m pa t ap jwenn manje la? Menm yon ti reflè m t ap jwenn, m t ap distrè nou la wi. M pral eseye al kote l ankò. Petèt l a chanje ide. M pa vle w al kote l jodi an. Jis ba l tan pou l reflechi.

Papa sou pa konnen m. Humm e pa ti tonton e ti tonton ki te vin chache solisyon nan menm nan? Non monchè lè sa ou te vin kot djab chichi ou te vin kot ougan chichi nan moman la m se chichi lib m son elektwon lib sa w bezwen an m woy
tande mwen menm m son likid Sèvis ou bezwen an, m pran fòm nan. Nan resipyan ou mete m nan, m pran fòm nan. Aktyèlman la, m se chichi lib. M pa gen non, m pa gen sinon, m pa gen anyen. Si w gen yon pwoblèm, m ap pran plas la. Si se pwoblèm lòv, m se doktè lòv. Ou pa gen kèk baryè bò lakay ou oubyen soude? Rele m. Si w gen timoun k ap fè ekip foutbòl bò lakay ou, rele m se federasyon. Tout sa w vle, Vle di ou kanpe yon jan pou manje kòb tout moun ki gen nan mond lan nèt? Non, e pa kòb m ap manje, m ap bay sèvis. Peyi a se yon peyi ki pa gen sèvis, mwen menm m ap bay sèvis. Yo ou mèt rele m chichi sèvis. Depi se yon kote ki manke sèvis, mwen menm m ap bay sèvis. Antouka frè m, wè m di w sa, w ap peye m sa tande. E gade, m gen grès kaka ou pou pye, kòmsi si w bezwen wou bagay sa yo. W ap peye m. Ou gen pou tounen kote m tande.
W ap gen bezwen m. Se mwa le polivalan. Ti vòlè, ti tonton kout dòle. Kouman se pa nan mèt yo vòlè sòti wi. Non misye pa di m bagay konsa non.
Tibatin sa bon byen nou kontre mpa relel se sak fèm pa konnen tou misye konnen misye se nèg ki pa renmen sòti mpansel la. Enben lap fè tout semèn nan deyò wi. Tout semèn? Wi. Waw waw waw waw sim konnen mpa vin ak Aswid. Epa ou menm kite bezwen? Epa mwen menm se Aswid kite bezwen misye. Aah mte pase anvan wi la.

Gad bèl sous bò lakay ou. Li fèt fèt anpil men. Chè dwa glase. Ou pa abitye ak dwa. M pa abitye men. M pa abitye non. Li fèt. Zòn nan vrèman bèl wi. Bèl ti montay. M renmen sa. De tout fason m pa konnen. Li gen telefòn nan men l? Non li pa gen telefòn. Bèt. E se ijan. E fòk Asid ou ansanm avèk li.